Amen. Il faut aller droit au but. Jodi a, 10 jwen 2026, pati politik Eritaj 1904 ofisyèlman an opozisyon avèk pouvwa Ayiti defini a. Mèt Ronald sot eksplike trajektwa ki mennen Alix Didier Fils-Aimé nan tèt Leta. Men nou menm nou pral di rapidman ansanm de pwen ki fè ke Eritaj kòm yon pati politik modere ki t ap planifye eleksyon ki te mete an obsèvasyon pandan 3 dènye ane yo oblije jodi a pami fòs politik ki mennen tèt li nan opozisyon. Premye sa n ap di, atik 149 konstitisyon 1987 la ke ekip Alix Didier Fils-Aimé a te rale le 7 fevriye 2026 ki sot pase la, lè cpt a prale pou kenbe Alix Didier Fils-Aimé nan tèt Leta, atik sa a di Premye Minis nan gen responsabilite pou l òganize eleksyon an nan peyi a nan yon peryòd de 120 jou. Depi le 7 jen, 120 jou sa a ekoule deja. E premye minis lan still adelante li pa okipe okin fòs de lavi nasyonal alòske l gon manda pou tout omwen li gon tan ki ekoule ki fini. Dezyèm pwen ki fè eritaj an opozisyon avèk pouvwa sa se kesyon min yo. Alix Didier Fils-Aimé avèk tout ekip gouvènmantal li a siyen yon dekrè kote yo bay de korporasyon etranjè dwa pou yo vin eksplore e eksplwate resous minyè peyi a san ke pèsòn moun o depite ko senatè o menm prezidan li devan o pap gen kapasite pou retounen sou dekrè sa selon sa tèks la di. Nou menm nou di nou deja yon peyi pòv moun yo paka manje yo paka bwè yo paka dòmi yo pa gen lè bezwen sosyo de baz. Li enpansab pou yon moun ki pa t al nan eleksyon, k ap dirije yon pouvwa pou kò l, deside ke li pran yon dekrè ki ofri tou lè espas minye ayisyen a dè kòporasyon etranjè. Twazyèm rezon an, sè ke nou tout klè deja nou te fè eksperyans Ariel Henry. Nou wè kisa monesifal la pote pou nou nan peyi a. Yon grenn moun nan tèt Leta, san Parleman, San kontre pouvwa, se yon dezas. Donk nou menm nou di jodi a, fòk nou retounen reyòganize tranzisyon an pou ke nou retounen avèk lojik bisefal la. E tout lè fòs de lopozisyon politik, lopozisyon pliryèl, lopozisyon pwogresis, lopozisyon inifye, nou di n ap chache yon pèsonalite entèg nan vi nasyonal la, pou vin jwe wòl prezidan pou akonpanye premye minis la, nenpòt ki premye minis, ikonpri Alexis Jene li menm, e nou di tou, nou egzije pou sèt tranzisyon on òganis de kontwol. Li pa fè okenn sans on gwoup moun ap depanse lajan leta, gaspiye lajan leta, pran dè desizyon nan tèt peyi a pandan pa gen okenn gwoup ki gen kapasite pou egzèse kontwòl sou yo. Ansanm de pwen sa yo fè ke jodi a, eritaj 1804, Rejwenn ni dans les rangs de l'opposition e jiskobou nap atikile, nap argumante, dayè nou pap fè opozisyon voye monte, nap argumante, nap nou gen dè dokiman ki pral jwenn kominote entènasyonal la, Alix Didier Fils-Aimé li menm nou pap atakel pou atakel, nou gen dè dokiman ofisyèl ke nap voye ba li pou nou eksplike de fason trè klè e nèt rezon fondamantal ki fè ke nou menm nou nan opozisyon. E le pwen le pli enpòtan, se yon eleksyon ke mesye yo pral òganize, yo pral fè eleksyon pou kiyès? Pou pati politik? Yo pral fè eleksyon pou kiyès? Pou pèp? Alòske nèg yo sòti yon dekrè, se yon dekrè elektoral ki antidemokratik e antikonstitisyonèl. Donk, pou tout rezon sa yo ke m enimere la, nou menm Eritaj 1804, nou sòm dan le kan de lopozisyon e nou mande pouvwa a Luc Didier Fils-Aimé a Pou ke li gon konpòteman plis responsab, paske manda a fini, nou konnen l pa ka annik rete l kouri kite tèt leta, sa n se fè pa kòmsa, men jodi a le tan è veni pou ke gon diskisyon seryez ki fèt pou nou reoryante la tranzisyon, bay peyi a sekirite, atake pwoblèm imanitè yo e mennen peyi a vè les eleksyon. Politik eritaj 804 yo ap gade depi lè Ariel Henry te fin kite pouvwa a, te pral genyen yon gwo negosyasyon ki te fèt sou kontwòl caricom nan Kingston Jamayik nan dat ki te 11 mas 2024 la. Rezilta negosyasyon sa yo te pral debouche sou yon akò nan lide pou te kapab ranplase Ariel Henry. Akò sa a te siyen nan dat ki te 3 avril 2024 la, e prèske tout sektè nan vi nasyonal la te apiye akò a. Se te menm akò sa a ki te pral bay lejitim avèk 9 manm cpt yo. ki te gen pou monte nan tèt peyi a nan lide pou te ka tabli bon jan sekirite, fè referandòm ak òganize bon jan eleksyon lib, onèt, demokratik, nan lide pou te kapab vini avèk nouvo dirijan politik eli nan tèt peyi a. Nouvo eli sa yo t ap gen pou misyon lè yo rive nan tèt peyi a pou pote bon jan chanjman ak devlopman dirab. Olye si PTA te pote chanjman sa ke tout pèp la t ap tann lan, gang yo te vin pi pwisan e chak semèn se te teritwa sou teritwa ki t ap pèdi anba degrenn je leta. Se te plis kòripsyon ki t ap taye banda l nan tout bwat Leta yo. Se te eskandal sou eskandal cpt a te ofri e nou ka site eskandal lajan ki te fè aktyalite nan bnc a. Se te menm cpt sa, malgre yo pa t enspire l konfyans, sou menm akò 3 avril 2024 la, ki te pral bay ou ki te pral nonmen Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis nan dat. 10 novanm 2024 la, nan lide pou te kapab ranplase premye minis Garry Conille ki pa t ap regle anyen nan tèt peyi a. Tousuit aprè Alix Didier Fils-Aimé te fin rive nan tèt peyi a kòm premye minis, Li te deklare ke akò 3 avril 2024 la ap sèvi kòm gid pou tout aksyon gouvèneman li an pandan tranzisyon an. Jounen jodi a, se menm. Alò jounen jodi a, se avèk anpil endiyasyon. ke lap wè se menm Alix Didier Fils-Aimé sa a, aprè lè l fin konstate defèt manda 9 manm cpt yo nan dat an ki te 7 fevriye 2025, plan ki ap konpòte l kòm sèl chèf tou pwisan kap angaje peyi a nan yon seri de pwojè tèt anba. ki pral gen anpil konsekans sou avni peyi a. E nou ap pwofite okazyon pou nou fè yon tranzisyon avèk prezidan nou ki se.